Ayiti tout enstitisyon avi. Leta avi. Fanmi komèsant avi. Jounalis avi. Koripsyon avi. Fondatè ti oganizasyon avi. Ensekirite avi. Len ap kritike lòt ki pi mal avi. Medya avi. Machann miko avi. Menm moun yo genyen pou yo vin pale nan tele nan radyo chak jou avi. Bonjou bonswa lemond. Isi Tele Haiti Rezistans Mèsi pou valè e onè nou aksepte jodi sa a nou pral fè tèt a tèt sa a. Non m se Maxime Lorisme. Tanpri pa bliye abòne Pataje e lak chanèl sa Kòm mwen di non Li fèk fèt Se sèl nou menm sèlman ki ka kenbem Lan lè a si nou ap pataje emisyon sa Men m toujou di non M poko twò abil nan sa map fè a Gen erè m pral komèt men M konnen nou kap aide m pou m leve kanpe. Pa gen pwoblèm non. Yon moun kenbe yon pòs avi. Men, si w ap ede nasyon an oubyen w ap enplemante objektif bezwen nasyon an chak jou, kidonk a vle di lè w te pran djòb la, ou te fè yon fon, ou te fouye fondasyon an, chak jou w ap mete yon blòk oubyen yon wòch, w ap monte miray la, lè w fin monte l, ou krepi, ou andwi, ou kole beton. w ap prepare mezon demokrasi a oubyen mezon devlopman an, mezon ki soti nan lamizè a, pa gen pwoblèm nan sa, avi a. Men, m pral di nou ki pwoblèm gen nan avi a, men avan ke m di nou ki pwoblèm gen nan avi a, ke m eksplike nou, gen anpil senatè, sèl prezidan isi avèk gouvènè yo ki pa avi, men pifò lè gran senatè isi, depite, whatever yo te rele lè congressmen yo avi. Gen, map, map pa, aktyèlman map viv Lèzetazini, map pale sa m aprann, sa mwen wè, mwen sou lè lye. Lè w sou lè lye ou ka wè, ou ka gade. Pa gen pwoblèm lavi a. Gen kon, gen congressmen kounyela sa yo rele, sa nou rele Ayiti depite a, ki gen 50 an, gen 60 an la. An pou egzanp, youn nan nèg ke Ameriken te renmen, m te kap rele, misye te kap rele, si m pa manti, rele Edwa Kenedi. Ye, Edwa M. Kenedi. Misye fè senkantan kòm senatè. Men, men senkantan sa nèg sa yo fè kòm senatè a, yo, yo, yo avi vrèman Men nan konsèp li ki konsèp ki fè avi a, se moun ki vote yo a chak katran. Eleksyon. A vle di, si yo vote w chak katran, yo redouble w, yo redouble w, yo redouble w, paske w fè bagay ki bon pou nasyon an. Paske ou leve ou pwomote nasyon an. Paske ou ede nasyon sot la mizè. Gen anpil ladan yo se vòlè tou. Kal, kal, kal, gen anpil ladan yo tou kal vòlè lòt peyi pou pot antre peyi yo. M pa pale sou sa kounye la a, men m ap pale. Men ti, rezon ke yo fè 50 an, imajine yon nèg fè 50 an lan kongrè, chak 4 an yo vote l, paske misye fè yon bagay ki bon pou peyi a! Peyi a se pa degrade lap degrade chak jou. Peyi a se upgrade lap upgrade. A vle di yo vote moun sa yo. Chak 4 ans sa yo, vote yo, vote yo, revote yo, vote yo. Paske zòn ke yo ye, komin ke yo ye oubyen oubyen depatman kote yo soti a, oubyen seksyon kote yo ye a, Yo kapab, sa m te kab di al di ou, yo fasilite moun yo, yo akòde moun yo tou sa yo bezwen, se paske yo avi. Men Ayiti li menm, son lòt bagay kounye a la Ayiti. Ou avi, paske chak jou w ap fè bagay ki mal, chak jou w ap retire kanson w pou montre moun ki koulè, eskize m wi, bouda w, kreyòl pa gen fot, Wap ou avi paske w vòlè chak jou. Ou avi paske w achte bèl kay pou 3, 4, 5 milyon dola pitit ou nan peyi etranje kidonk Kanada, Florida, Etazini, Florida, Sendomeng ou avi. Toutan w pli vòlè Se a vi ou a vi lan peyi pa nou an. Men, an pale verite, kote jèn entèlektyèl yo ki fèk fini inivèsite yo a? Ki wòl yo lan sosyete a? Men poukisa chak jou se yon sèl figi moun ke w wè, yo rele lan televizyon vin pale? E moun sa yo pa t ranpli anyen! anyen ditou lè l pouvwa a. Okontrè, swa l lakay yo, ke m desann vwa a yon ti jan pi ba, swa l lakay yo, w ap wè yo gen bèl ti kay, gen de bòn, eskize m wi, se yon mo pejoratif sa di bòn nan men se konsa yo rele l an Ayiti, moun ap travay ak moun yo. W ap jwenn tou yo gen moun gason lakou a, sa yo rele jeran an. e wap jwenn yo yo pale ti fransè wap wè wap wè ti klik yo nan medya a gen moun ki nan medya m konnen yo gen 40 ans 45 ans jou an jou pi yap yap pale menm bagay lan men eskizem wi menm fatra a tap sot nan bouch yo men jou an jou tou ayiti ap gen plis fatra kidonk lè yap pale avi a paske kijan fè la fò fò diferansye ant avi peyi ki rele peyi endistralize yo endistralize yo avèk peyi Ayiti paske Ayiti sòf yon bagay ki bon ou pa kapab premye premye semèn nan oubyen premye mwa a ou atè si w gon bon si w ta gen yon bon opinyon ou ta gen yon bon ou ta ou ta gen sa m ta gen ou ta gen yon objektif pou devlopman Menm tande yo pap baw miko radyo pou pale. Sa vle di se de gangstè a vi, vòlè a vi, fatra a vi, latrin a vi, kaka a vi. Moun de byen pa ka a vi an Ayiti. Moun kap fè bagay ki bon ou pa kap a vi an Ayiti. moun ki respekte patri ou pa ka pa vi moun ki gen moun ki gen entegrite ki sovgade entegrite l ki sovgade souverènte l pa ka pa vi yon peyi mete mwen nan laj ke m gen an m gen 3 fwa 21 nan vi m ane sa fè m 3 fwa 21 a se yon gwo laj li ye wi paske pwen m lan se pwen 21 ke l ye m gen 3 fwa 21 an kidonk Ane sa m pa ka pe bouch mwen. M pa ka pe bouch mwen kèlkeswa devan fatra a, kèlkeswa devan latrin lan m pa ka pe bouch mwen. Men peyi sa a s on peyi Franswa Makandal te pile wi. S on peyi Sesil Fatima te pile wi. S on peyi Papa Boukman te pile wi. Son peyi Jean Jacques Dessalines ki te fè tè a tranble, ki te fè, ki te fè monn esklavajis la pipi sou yo tranble. Sa Baena Bello rele Ogou an. Se tè sa misye te pile wi. Se tè sa premyè gouvènè, non, non, non, non, premyè jeneral, premyè moun ki antre nan lame franse a an grad jeneral. E m pa kwè sa egziste nan listwa lame pou yon nèg antre an grad jeneral. Toussaint Louverture. Peyi sa a se premyè peyi dapre konstitisyon louvèktiryèn lan, Ayiti te gentan lib depi 1801. Premyè gouvènè jeneral nan peyi sa a te pile Tousen. Peyi sa a Eme Sezè Senghor, Haile Selassie. Peyi ki vin transfòme an fatra, an latrin avi a, se moun sa yo wi ki te pile tè sa a. Non, non, non, non. Nou pa ka fè peyi a sa. Avi. Ke m ba nou yon egzanp. Se moun, pafwa, se moun. mwen te renmen mwen vin kritike se moun te m pa di renmen non moun mwen te renmen lè lap pale mwen vin kritike kem bon egzanp de Himmler se pa non mesye se son non alman wi Himmler Rebu on nèg m te renmen lè lap pale swa swa w gade sou swa w etidye biolo biografi. M pa konn si misye ekri otobiyografi pa l men sa w ap kwè Imler Rebi pase nan tout travay etan etan ansyen kolonèl li pase nan tout travay men jodi a si w te bati yon fondasyon ou te bati yon regleman yon kondisyon kèlkeswa moun k ap vini apre w la li ta pran yon fondasyon pou l enplemante. Kontinye! Men si w te la, ou pa t fè l, paske se konesans ke w t ap vann, m ap pale a Imlè jodi a, se konesans, on nèg gen renmen tande, se konesans ou t ap vann, ou pa t la pou w te fòme, pou w te bati, pou w te konstwi yon fondasyon. Se sa ki pase nan tout peyi yo. Se chak jou w apre y ap enplemante konstitisyon kèlkeswa peyi k ap devlope a, paske moun ki nan pouvwa yo te bati yon fondasyon. Sa vle di, kèlkeswa moun k ap vini, li swiv li. Se menm jan m ta ka di, m pa di m te renmen pawòl Mario Andresol non, men se menm jan m ta ka di w, lè Mario Andresol pa pale sekirite, kòman peyi a ta dwe ye? Nou fè fucking 8 ans nan pouvwa kòm kòm kòm kòm chèf de la police. Konbyen elikoptè ou te achte? Konbyen avyon ou te achte? Pou te pou te sekirize nasyon an. Jodi a se menm moun sa yo kap parèt sou sèn lan kap bay konsèy sa son wonte kem di yon bagay senp avan male paske moun kap banm leson nan youtube la dim pa pale anpil pa gen moun pa gen moun li pa gen tan pa pran inèd tan tande nan bouch moun ap pale fè pawòl mwen kout kem fèl tou kout ann pran egzanp vwazen peyi vwazen an nap pale de Nap pale de Trujillo. Misye se yon gran diktatè ki te pase nan kontinan an. Men tout sa ke li te bati jodi, li te kite a, se li menm wi. Balaguer vini, li kontinye l. Guzman vini, li kontinye l. Oye Blanco vini kontinye l. Leonel vini l kontinye l. Yo enplemante, yo devlope l. Nou menm, ki sa nou te k fè pou nou te, pou moun te ka, pou jèn k ap vini yo, jèn inivèsitè yo. Kote yo, ki bagay yo te fè jodi a pou ta, pou yo ta bati yon bilding oubyen yon, yon, yon bilding sou non Imler Rebu? Konsa yo te fè? Pase yo pa k fè anyen. Yo fè anyen. Kidonk, lè map pale de avi a, son son klan, son son ti klan avi lan medya an Ayiti a, yo gen moun pou yo, son ti gwoup, son gwoup, yo gen ti klan yo lan medya a pou yo rele, lan bank la pou yo al travay, lan ofis la, avè pi fò jèn tap devlope yo. Avè di, kòm m ta kab di w Ayiti, kòm m ta kab di w kankou gouvènman ki pase yo, kankou sosyete gouvènman ki anti la jenès. Gade yon gouvènman sa sa ki rele Ariel la fòme kounye an la a. Lè w gade figi moun yo, ou ap gade figi yo pa yo pase tout gè ki te egziste. Menm la menm menm Ariel Henry a tou pase tout gè ki te egziste. Sa yo te fè dabò? Kote jèn yo? Nèg ki ple jèn lan ki te ki te nèg ki te pli jèn nan gouvènman an swa l te bon m pa konn m pa konn dosye misye byen swa l te minis e al minis etranjè yo revoke l avan yè. Yo yo gade m pa konn si misye te bon men si l pa bon yo pa menm ba l chans menm pou l devlope tèt li sa vle di nèg sa yo gade moun granmoun kanay sa yo tankou gon mo rele ayiti apre kanay la yo di konsa rat do kale sa yo yo entèdi jenès la Tout moun sa yo avi an Ayiti, son sèl moun, yon sèl sektè, avan m ale, fò m di nou ki sektè yo pa dakò avi a, yon sèl sektè yo pa kite avi an Ayiti, dyaspora a. Antre Ayiti pou de semèn nan, maksimòm yon mwa, bay rad ou pote yo, bay malèt la, bay kòb ou, bat bouda w, ale! Tout moun a vi, eksèp dyaspora a. Men, lè yo di w ale a, yo pa di w ale rete non. Ale, ale rapid, fè lajan retounen bay li ankò. Epi ou pa gen dwa nan peyi a. E, m panse, sistèm avi sa a, se pa François li bay te avi. François gen 14 an li te vin nan pouvwa a. Vrèman nèg ki lavi yo gade figi yo pou wè epi lè yap bay travay yo pa bay moun travay lan nivo kredansyalite moun lan non non de konesans moun lan genyen non zanmitaj zanmi ti fanmi ti ras moun sa bay moun sa e fò nou kraze sa pou nou kap libere tèt nou e pa bliye sistèm avi sa fò nou krazel Pwochèn fwa map pale sou apatey men tanpri ankò pa bliye pataje mesaj mwen an, pa bliye abòne e like pou n ka kontinye fè l. E map di mèsi a tout moun ki pat dakò sa m tap di a men ki te pasyante tande l e map di mèsi tou avèk moun ki te dakò men ki te tande m. M prale si m pa tonbe lan wout la ma kontinye fè travay sa pase m fèk kòmanse fè l m pa gade dèyè se kontinye m pral kontinye men kòm men di nou lè w fèk fò fon bagay wap fè erè ladan l ale m prale si m pa mouri yon tan an a wè mwen ale m prale ooh mwen prale ale m prale si m pa mouri yon tan an a wè mwen si m pa mouri la yon.